the LPN entrance test so I've decided to make a video about it but this video is gonna be in Creole ok so yeah so byenveni a tout ayisyen mwen kap gade video sa e m pa poste video lontan men m ap fè nou konnen m pral fè yon lòt video m ap fè nou konnen m gen anpil bagay ke m t ap regle men jodi an m deside poste yon video Pandan ke m pat poste video gen yon pil moun ki tap pede poze m kesyon de LPN e tès dantre an. So jodi an m deside fon video de sa. Ok LPN tès dantre an. Ok pou m pale de eksperyans ke m te genyen. M te komanse lè m komanse nursing school e te gen yon bagay ki te rive so m deside m ale pou m al fè LPN mwen an. Pou LPN nan. M pa t pran ankenn e m pa t pran ankenn tès dantre paske m te deja genyen yon pakèt kredi e m t ale nan kolèj deja m te gen yon pakèt kredi so lè m pral rantre nan LPN yo jis mande m high school diploma mwen epi yo mande mwen e yo mande m bagay kolèj mwen, klas ke m te pran deja. M te gentan fini, m te gentan fin pran prerequisite yo. M ap fè nou konnen nan yon lòt videyo. Men, yeah, m te gentan pran tout prerequisite mwen yo. Kounye a, lè m ap rantre nan LPN nan, yo jis mande mwen high school diploma, transcript high school diploma mwen, paske yo te bezwen prèv ki klas ke m te konn pran nan high school, tankou aljebra, klas matematik yo, jewometri, tout bagay sa yo, klas syans yo, yo te bezwen konnen ki klas ke m te pran. So, m te ba yo transcript mwen, epi yo te mande m e transcript kolèj mwen, so m ba yo tout transcript, so m pa t pran ankenn tès. Men an Florid, m pa konnen de lòt kote non, men nan Florid, Gen de lekòl ou ale, anpil lekòl ou ale yo bay tès dantre. Ok. Men gen de lekòl ki pa bay tès dantre selon de klas kòm si kredi ke ou genyen deja. Men plis lè ke ou pral rantre nan LPN kòm si lè ou pa genyen ankenn klas ke ou te pran, yo bezwen yon high school diploma nan men ou. Se pou deja fè high school. Se pou deja fè high school. Yo bezwen yon. diplòm high school ou ka ba yo pou yo wè ki klas ki ki edikasyon baz ke w genyen de baz ok so umm gen anpil lekòl an florid ki ofri tès gen anpil lekòl tou ki pa bay tès so tès e tès ke yo bay an florid m pa konnen pou lòt kote non se m te ekri yo pou m ka sonje tiz tiz tès e nèt tès ok.

Se jist, banm wè, tizz tès lan li genyen, eskize m wi, tizz tès lan yo pral teste w, yo bezwen konnen si ke w gen yon edikasyon de baz, si w gen yon edikasyon de baz, so nan tizz lan, tizz lan genyen, atan, atan yon moman, tizz lan genyen m kwè, eehh. Tiz lan gen mat, syans, reading and English and then overall gen 170 kesyon ladan. So, e m kwè tès sa, tiz tès lan, m te pran tiz tès lan pou RN nan. Ok, tiz tès lan m te pran l pou RN men gen 2 lekòl LPN yo fè w pran tiz as well. So, se mat, syans, reading, English ansanm avèk language usage. So overall test la gen 170 kesyon ok 170 kesyon so lè w komanse ap gon pre test nan 170 kesyon ap baw 20 test so se 170 mwens 20 kesyon 20 kesyon an se pre test pre test lan e se jis ton yap baw 20 kesyon men yo pap grade kesyon sa yo ok so an tou Se 150 kesyon y ap ba ou. Ok. Epi tès la se 3 zè tan edmi. Ok. So se mat, syans, reading, English avèk language usage. 150 questions. 3 and a half hours. So, si w pral nan lekòl epi se ti tès lan yo pral ba ou, e li mye kòmsi like w al nan bibliyotèk. Epi tou ou prete yon liv Tease Practice epi ou fè pratik anvan ke ou al pran tès la. M garanti w ke lè ou al pran tès dantre a, depi ou practice Tease lan, w ap pase. Ok? M kwè pou Tease lan, pou RN nan mwen menm, Mwen menm mwen te m te prete yon liv nan yon bibliyotèk, m etidye, m etidye pou yon mwa yo, annapre m pran tès la m pase. Mwen avèk nursing se yon gwo gwo istwa li ye, se pou m fè konbyen videyo pou m esplike nou like story time yon bunch of stuff pou nou ka konprann kisa kisa k te gen. But ti tès lan you know 3 zèdtan edmi y ap ba ou l alright. And then, gon lòt ankò ki rele Hesi, m te di nou de sa. Hesi an menm, li gen 9 seksyon ladan. But, yo plis, yo plis fokis sou syans ladan li. So, nan ti, nan Hesi a, gen plis kesyon syans ke yo fokis ladan li. Gen matematik, tout bagay sa yo, men, syans lan, yo gen anpil kesyon. syans la nan. So hesi, gen anpil lekòl m konnen ki bay hesi a. So depi w pral pran hesi an, al prete liv lan nan yon bibliyotèk, etidye, etidye, etidye. Ok? M kwè kounye an 2024 se hesi A2 yo bay. Humm twazyèm tès se National League for Nursing Pre-Admission Exam which is the PACS exam. Tès sa a, mwen menm m pa janm tande anyen de li. Se rechèch m al fè pou m konnen de tès sa.

So pli tout tès yo se matematik, reading, math, science. Paske yo bezwen konnen, yo bezwen konnen si w gon edikasyon de baz. Ou konprann? So yo teste w sou bagay sa yo. E lòt tès lan se net tès. M sonje lontan, lekòl nursing RN Dali a, yo te, yo bay net tès ladan. E kounye a yo te, yo vin chanje, m kwè kounye a yo bay HESI. So net test lan li gen li similè ansanm avèk pacs test lan. Test kem tap di nou talè a. Li genyen matematik kòm te di avan epi tou li sa menm li gen reading speed. Li gen yon reading speed test. Reading speed test lan se vitès de lekti. So yo baw 1 minit a chak kestyon pou yo wè sou ka li, sou gen vitès lè wap li. Ou konprann sam di w lan? So yo teste w sou sa, yo evalye vitès ou lè w ap li. Kesyon yo, kesyon yo fèt pou evalye kòmsi desizyon ke w ap pran, li evalye kapasite pou jere yon anviwònman stresan. Vitès de lekti lan, li. Li evalye kòm si e lè w ap li, èske w gen vitès lè w ap li. Ou konnen gen de moun yo lan. Kòm si so chak minit, chak kesyon yo ba w in minit pou ka li l. E pi tou yo evalye kapasite w. Ki kapasite w gen pou jere yon anviwònman ki stresan. Tout bagay sa yo. E. Pandan w ap li avèk vitès lan, pou chwazi de repons kòmsi ki pou yo ka evalye desizyon w, like ki desizyon w ap pran kòmsi lè w under pressure, kòman te ka di sa la, lè w sou presyon, ki sòt de desizyon w ap pran, e tout bagay sa yo, paske w ap bezwen bagay sa yo nan nursing, paske nursing lan, son son e e e e son karyè kòmsi tout desizyon ou pran as a nurse e ou toujou ap pran yo toujou ap mande ou ki priyorite ou ki priyorite kòmsi yo yo voye yon pil bagay sou ou epi yo yo bezwen pou pou pwaya pwayawotayz tout bagay yo ou konprann sa m di w lan so kounye an anvan yo aksepte w yo ba w yon tès konsa On tès pou yo ka evalye si ke ou gen lè w sou presyon ki desizyon ou ka pran. Ou konprann? Ok, lòt tès lan, banm wè, m di Hesi, Tease, m di nou de tax lan, epi m di nou de net tès lan, right? So, dènye tès ke m konnen yo bay isi, m pa konnen si gen lòt tès toujou, se Kaplan Nursing Admissions Test. Tès sa a, Li gen 91 kesyon ladan. Epi ke li gen 4 seksyon. Ou konnen tout tès yo gen reading, gen matematik, gen writing. Sa menm gen writing epi tou li gen science. So, tout bagay sa yo, tout tès yap ba ou yo, se bagay ke nou aprann nan high school isit. So, e sak fè yo testo pou yo wè sou yon konpreyansyon kòmsi lè w ap li, y ap poze yon pakèt kesyon pou yo wè si w gen critical thinking anvan yo pran w nan pwogram nan. E matematik, si w konn fè matematik, paske w konnen lè w pral rantre nan pwogram nan, ou pral fè anpil matematik, ou pral fè anpil kalkil avèk medikaman yo. So, y ap teste w e dabò, anvan w rantre nan pwogram nan, y ap ba w. matematik ki senp ok pou yo wè si w ka kalkile matematik yo epi reading tout bagay sa yo ase se pou konn li ou wale etidye anpil ou wale li anpil sou avan sa ok pou moun ki goun moun ki mande m ki te post yon kesyon pou mwen li di m konsa ke e si l pa pale angle. Epi m t ap di l konsa, well, gen anpil panyòl nan peyi a k pa pale angle, yo fonksyone trè byen. Wi, sa se youn men m bliye ke kòmsi panyòl yo s on gran gran gran kominote yo ye. Menm si yo pa al kote ameriken yo menm yo gen afè pa yo. So, ayisyen pa si tèlman konsa. So, sa m ta sa m t ap di lè m repanse bagay la kesyon an. Sim te ou menm, se kòmsi like m pat pale anglè epi m vini m bezwen fè nursing tout bagay sa yo. Mwen menm gon bagay ke yo ofri an Florid gen adult education. Adult education nan se pou moun ki vini ki pa pale anglè, y ale nan yon pwogram epi y ap montre yo anglè bagay sa yo. Epi mwen menm ta pral fè 1 an ladan paske bagay education pwogram nan m konnen ki an Florid la, an Folorid mwen abite. M konn anpil moun ki al ladan. Lè w nan pwogram sa a, li yon ti jan fè w parese. Ou konprann? Li yon ti jan ba w parès. So, li yon ti jan ba w parès. So, anpil moun yo fè anpil tan la. Yo fè anpil tan ki pa nesesè pou yo fè la. So, si w ale, se pou w vrèman, vrèman, vrèman. ale pou yon koz kòm si wa ale wal aprann lang nan w fè yon 1 an an aprè la m tap e m tap rantre m tap try pou m pran tès antrans tès an kòman rele bagay la LPN nan a ede m tès e e e e kòman rele tès LPN nan kòman m ta ka di sa la tès dantre an ou pran tès dantre an epi Si w al lekòl lan, w lè w vin konprann angle an, epi l ap si fasil. Paske m konnen ann Ayiti, matematik, tout moun ki sot ann Ayiti, yo fò fò fò nan matematik. Se jis angle a. Si se pwoblèm angle w genyen, w jis ale lekòl lan, nan adult education lan, epi w ap, depi w fè yon ti tan, ou serye, w ale nan lekòl la, ou aprann, boum, ou soti, ou al pran entrance test la, epi w ap pase, ou rantre nan pwogram lan. Se tou. Se sa mwen menm m t ap fè. si w santi ke ou vle yon baz kòm si w vle pale lang nan pou w ka antre nan pwogram nan, m ta prale mwen menm nan Adult Education. Se sa. Yeah! So, menm jan ansanm avèk RN nan tou. So, si w, si w, oubyen si w te deja gen yon baz an Ayiti, baz d'edikasyon. an Ayiti, ou jis al lekòl lan, ou bay, e, ou bay transcript ou, epi y ap di w ki sa w bezwen. Si yo bezwen pou w pran kèk klas, w ap pran kèk klas yo, epi that's it. Kounye a, si w vle fè LPN nan, jan m t ap di an, ou pran e tès dantre a, ou kòmanse pwogram nan. Paske pwogram LPN yo, m kwè se un an. Lè w fini, gen pwogram, si w bezwen fè RN, lè w fin fè LPN nan, gen de pwogram ki rele ki gen bridge program. Bridge program nan se lè yon moun deja yon LPN, ou pa pou fè anpil tan pou fè RN nan. Gon program konsa ou rantre kòm yon LPN, an aprè ou fè yon bridge. Kòm si klas ou deja genyen yo jis ou fè mwens tan nan program nan, program RN nan. Ou konprann? So, m kwè dabitid, lè ou deja gen LPN ou, l ap pran w 16 mwa pou fè RN nan. Ok? So se tou, tout bagay yo la depi w serye, ou santi ke ou pa konn lang nan trè byen, ou ale nan adult education nan ou pran klas pou 1 an pou byen konprann lang nan, an aprè ou rantre nan pwogram ou, depi w se fè afè w epi that's it, ou konprann? E ok, se sa sèlman m te pote pou nou jodi an. Paske m te gen anpil kesyon de e test d'antre LPN nan. Ok si nou gen any questions, if you guys have any questions jis mete yo nan comment lan pou mwen map reponn nou, map fon video pou nou. E pi se tou. So umm see you guys in the next video ok so ciao bye.